M pap twonpe l. Wi. M pap janm twonpe l paske m renmen l anpil. Humm konnen w pa konnen sa m sere pou ou Antwàn nan gomye pawòl.
Wi. Oh sa w gen la? Non m tèlman lwen paske imajine w pa jwenn sa souvan men pou w jwenn yon fi ki di w nèg sa renmen l li pap twonpe l. Fòl fè vilanèl lan antouka m swete nou kenbe kenbe kenbe kenbe rèd pa moli wap jwenn anpil difikilte nan relasyon ou pral jwenn anpil fanm ki dèyè nèg la Ba renmen mo sa Non depi ou gon pwodui ki bon menn moun ap toujou mache dèyè l Èske ou janm wè ou mache dèyè sak pa bon M son moun ki
mechan anpil wi E ou konn sak ou konn sak bèl nan istwa depi bagay la bon ou pral renmen di l bon non.

Malgre sa l di m nan, m pa kwè san pou san non, m kwè ka rive yon ti pou san. E gason an gason, wè l ap janm bay verite.

Ay mwen bon m bon. Lè m rive nan travay la, kòm bòs la te fon derespektan avè m avan l t ap di m ou ka ofri m sesi, ou ka ofri m sela, kòmsi, ou konn sa m pa renman nèg ki gen lajan sa yo, lè m te fenk parèt nan travay la, l te wè yon bèl fanm mwen te ye. Lè li di fò m te met pil mekòp, pil fo sil, pil sesi pou l te wè, pou l te wè bote ki nan mwen an, li pa t menm wè m. Kou ban m ti konsèy lan vreman m rele sou kò m bagay sa yo, li gentan sesi, li gentan sela. Ou konnen maten an labòs la di m tounen lakay mwen, kòm li fè yon derespektan avè m, m t ap di yo l ka ofri m si l ka ofri m dat. M di m ap met menm rad sa k te fè l pa t wè m avan, m ap mete yo. Ou konnen mesye a ret byen serye, o non, fò w al lakay ou pou w al chanje, ou p ap ka travay, m ba w e konbyen e, m ba w tèl tan, al lakay ou, al chanje w pou w tounen vin travay. Donk pou al travay konsa, li voye w tounen pou w vin chanje w. Kite cheve m lage. Mete bèl rad sou mwen pa met sa sou mwen pou vin prezante lakay li a ankò. Apa se don wap griye? Aaa, epi tou wap di m pa bon, konsèy mwen pa bon. M pa di w depi w te kòmanse met kò w yon ti jan pitit misye sa pral wè w. Kounye a se demennen nan gyèt ou pou pran sa w ap pran wi. Sa m pral pran Esther?

Tèt misye pa janm bon menn toujou yon pwoblèm menn. Rele dirèk. Maestro, sa kap fèt la? Yo wawa m bezwen ijan wi menn, fò rive kote m wi menn. Ah monchè m t bezwen u jan rive menn eh m nan baz la eh menn mwen rive Ebyen ok menn Map tann ou Ou genlè panse se tout bagay yon moun wè w ka pran ladanl Pitit sa fòl A chak fwa ou toujou rete nan benyen chen an wi Nan benyen chen si w rele sa benyen chen. M pa konn nèg la ni an pèt ni an peti. Ou pa konnen l nan. Tout dat ou pran pa nèg la ou pa konnen l kijan pou te konnen l ankò. Sa k di w nèg sa yo pa nan dyab li ye? Ebyen sa k pou di m kolonbyen m nan e pa nan dyab li ye? Nèg la gen, nèg la gen, nèg, tout sa w konnen on moun ta sipoze posede. Cheri, li genyen, w ap pran. Nèg la gen tout!
Kri, ey, ban m di w Christoo. Se pa ou menm ki t al kay dyab, se pa ou menm ki t al siyen kontra, se pa ou menm ki t al vann moun, se pa ou menm ki pran pwen an, l ap ba ou se pran! Ou pa gen pye lajan an pitit. Oh oh! Lap ban mwen se pran.
Aah!
Ou pa komanse pran lajan la, komanse vire sou tèt machin pou fè vye èks ou an egri. Ti jèn gason sa ou panse lap travay? Sak di yo pa byen fanmil. Bagay sa, bagay vanite mwen pa nan kouche avèk moun pou lajan. Paske m di sa deja Esthie. Depi m ta bal drive m, m garanti w m pap menm pran 2 semèn nan travay la lap flanke m lakay li. Sak di sa? Sak di sa?

Aaa, Richie! Aaa, e, e, aba m wap touse, ba kou w nan gen fwe?
Nan kou w nan sa? A men, m wap touse men. Sa gen men nou di m ou be zoun baba, sa gen ou. M la ka la men, fwe m baka, fwe m baka rete yi men. E m ka ou m vole men? Problem?
Ou we jan m ya la, ou se m we m, ou we m se m. E zara tou mwen, ou we m se m la nen ki a gen problem?
Pa panse bagay sa yo de ou menm. Sa w gen?
Yo di w m fon bagay ki mal? Ou konnen m wè ti fanm ou genyen, madanm ou. Ki yès la? Monchè, respè. Christoo?
Mwen wi menm. Li te vin kote m. Sa Christoo vin fè kote w?
Frè m, w ap bay pwoblèm. Tifi a di m e travay l ap travay lakay m pou l ka okipe w. Ou wè m gen telefòn men m gen mouda chou.

Ou sonje dènyeman lè n t ap pale an, m te bay liv la. Ou sonje bagay sa? Monchè, m pap ba w manti menm. Gen de fanm menm, m anvi kraze tou de fanm yo. Men pou m kraze yo, liv la w te wè nan men m nan, saj la ban mwen an, li di fò m kite avèk de fanm m te gen yo, an palan de Esmir. A monchè, bagay moun fou ap reve monchè. Kounye a la menm ou gen pwòp madanm ou, epi kounye a poutèt on liv ou pou kraze medam yo kounye w al pran liv. Ou kite fi a kap fè tout efò pou ou menm. Se rèv mwen menm pase Biko imilye m. An e rèv ou?
Biko imilye m, misye fè m, misye fè m parèt lèd devan yon fanm. M pa pral, m pa pral ka ougan non mwen menm. Men sa misye fè m nan, m ap montre m kraze tou lè 2 fanm yo. Sa pa gen okenn sans.
E respekte m respekte l ki fè m pa pase kwè m, m tap kraze l tou wi. Bigo.

Malerèz la al vann dinite l devan lakay moun menn pou li ka abiye w. Li menm pale m ke fanm ou te gen pwoblèm, li pa gwo tout sa yo. E renmen l renmen w menn.
Pa gen sou metye menn. Baz fok ou gen konsyans tou. E travay w ap travay se lajan w ap defann. Ou menm ou te gen yon sè ou t ap dakò bay sa?

Ou kwè m pa ta tou pwofite rive sou manzè la avè l? Bon, m pral lakay li a, m pral pale avè l, m fè l pale, m fè l konnen ke m pa la MK. Epi, kòm misye pa ka pran swen m, sa k pa bon pou youn, li bon pou yon lòt.

Demwazèl! Madam?
Wi, madam. Talè ou byen je, an? Wi. Epi banm poze yon kesyon. Sa k sou ou la? Kòman ou ye la? Talè, e pa travay w ap travay?
Wi, madam. Epi koman w ye la nan kay la la a? Ou kanpe an gran jan de limena nan yon kay, w ap travay, men longè cheve fi an, men zong ni, men plim je l. M pa konprann, esplike m.
Madam, m konn règ travay kay moun. Non, ou pa konnen l.
Se patwon an ki fè m abiye konsa. M vin la pandan 2 fwa l voye m lakay mwen, li pa vle m vin la avèk rad m konn vin la mare tèt mwen, kòm lè m lakay mwen e konsa m konn ye, li di m e konsa pou m vin travay. Talè, talè, talè, kòman sa patwon an di w? Se patwon an ki di m se konsa pou m vin travay. Eben mètrès kay la w ye?
Non madanm. Talè kot Bigo? Bigo!

Mesye esplikem sak fèl pa gen rad sèvant li sou li ti rad li konn mete poul vire nan kay la esplikem. Se mwen menm ki dil chanje rad sa. Oh se ou menm ki dil chanje rad sa sa vle di fòl gen cheve lage. Cheri depi lè wap vin la ou pou yon sèl rad ki toujou sou li. Epi se travay lap travay se rad sèvant ki pou sou li. Non mwen konnen tout moun bò kotem trete yo byen. Tout moun bò kotew trete yo byen non cheri sa pa ou pa tretel byen non ou tretel tankou se yon fanm tande banm di yon bagay lap filew

Se mwen ki di l al chanje l maten an. Kounye a m ap fè l fè ton alito. Bigo, di demwazèl la pou mwen silvouplè, chanje l, mete rad sèvant sou li. Cheri sa pap posib.
M ba l grad, ki sans sa pral fè? Sa pap posib. Se kòmsi m te gentan ba l yon lòd pou m re ba l yon lòd lòd ankò. Ou konn sa k pase? M vin pa reprann kont ke

Ou te sipoze admèt ansanm avèk mwen. Christoo!
Oh kote li mete? Li pa bon. Li pa bon? Ou fè m fache menm. Pa mouri. Avanse.
Madanm mwen sot pale se aplike. Paske dezi li se òd li ye. Donk se vre ke maten an m te di w chanje w, men m gen rezo pral re chanje w ankò. Sa vle di li di chanje rad la. Epi tou mare tèt la. On dirè ke sa deranje lè l wè cheve w la li. Sa va cheri? Sa m te panse tou non pou m fè. Non men cheri se jalouzi. Men patron, se lakay mwen m t ale m t al chanje m lòt rad yo lakay m paske demen m ap vini nòmal.

Fò m te ba l rezon. Sa vle di bagay pou al chanje rad la pa gen bagay sa pyès non konn sa. Oh! Toujou vin travay bèl, chanje look ou men vye ti rad sa m pa vle wè l ankò jan m te di w la. E pou mare tèt la pa gen bagay sa. Patron ki sa w fè m fè la? Ou voye m ale ou voye m tounen. E pa travay m ap travay patron. E men fout la e ale tounen m ap fè la. Ekout, l ap konprann.
Dayè jan m di a, on moun ki nan kay la fò m trete l byen.